Bonjou bonswa entènèt, sa pral depan de lè ke ou chwazi tonbe sou videyo sa. Nou wè kiyès deja se Amedite Madiali ok, gen lontan ke m pa fè videyo pou nou, jodi a m chwazi fè yon videyo pou nou spesyalman pou mesye yo. Ok m pa lage nou, m jis te pran yon ti poz ok. Nan tit videyo a deja nou tou wè de kisa ke m vin pale. Men avan ke m antre nan videyo a nou konn sa l ye deja, fòk nou abòne, si w poko abòne m konseyew fè sa kounya. ok koz gen anpil lòt bagay kap vini m pa ta renmen pèdi youn ladan yo ok map pran yon ti poz pandan nap enjoy nou avèk intro video a pa bliye si w potko abòne abòne envite yon zanmi w vin abòne ak chanèl la konsa wap edem grandi wap edem avanse avèk chanèl la ok map pran yon ti poz map Mwen tounen e merci avè ou menm ki sot envite yon zanmi w vin abòne avèk chanèl la e ki abòne osi ok video jodi a kisa li ye video jodi a se pou nou menm mesye yo eskize pou map trete nou de mawozo ok lè nou gen yon fanm nou pa konn kòman pou nou jere l ok ni sou kabann tout fason ok jodi a m pral met tout nan bòl nou e m pral ba nou leson tou kòman pou nou jere medam yo ok. Ok nou pati nap antre nan video la Pèmèt mwen di nou sa tou yon konsèy avan tou Avan kew chwazi antre nan yon relasyon serye avèk yon moun ni pou fi ni pou gason aprann konnen moun nan avan ok aprann konnen patenèw la si kew chwazi gen yon relasyon serye ansanm avèl paske tout moun sou kou deyò ok Medam yo swa fè jere byen materyèl. Mesye yo menm, lè ti bout anba w yo bezwen ok, depi ke yo fin jwenn sa yo te bezwen yo ap lage pye yo ok, jis lè ke w kwaze yon moun asire w ke se pa anvi plumen ki fè l sou ou tou, èske se lanmou tout bon ok, pa kouri al antre tèt ou nan yon relasyon sou pretèks ke ou selibatè ou pa ka rete sèl ou jis bezwen yon moun pou fè yon bagay serye non. Tout moun, pi fò moun gen vi yo deja. E sa ki pa genyen yo, umm, yo sou kou, yo poko vle sou yon bagay serye vre, ok. Ou chwazi, ou sipoze konnen eske moun nan sou s bagay serye, eske l renmen w, ok. Umm, mesi yo m ap mete nòt pou nou. Umm, m konnen ke lè nou avèk yon moun. Nou jis avè moun nan konsi konsa ok nou pa la pou nou bal love pou nou bal afeksyon tout sa nou jis lè ke nou fèt kòmanse nou fèt avèk moun nan nou pwomèt li nap nap byen jerel nan tout sans bal love bal lanmou edel jere tout sal gen bezwen tout sa pa bliye ke se pa sèlman lanmou sèlman wap tele di fi a je tèm je tèm je tèm san ke ou pa janm envesti nan li menm si se pa gwo se sa ke ou genyen. Pa bliye menm ke fi a di w mwen renmen w m pa avè w pou lajan vre men pa bliye fòk fi a bèl li menm fòk li ka jere tèt li ok fòk ou konnen tou li se fanm ou li se madanm ou gen kèk bagay se pa li ki pou mande w cheri a m bezwen cheve sa m bezwen sandal m bezwen sesi menm ke moun nan pa sou kontan nèt men fòw ka fè yon jès ansanm avè l ok bon afè sa ok nou pase trè sou sa paske m konnen mesye yo pap dakò ansanm avè m nan m konnen nou. Ok but pou afè afekti a menm ou ka nan kay ansanm avèk yon moun ou byen li ka mennaj ou tou ok ou pa afekti ditou epi lè moun sa arive twonpe ou byen li chwazi gen yon lòt moun sou ou byen li chwazi pa ret sou ou ankò wap poze tèt ou kesyon poukisa poukisa entèl pa chwazi avèm ankò ou byen li chwazi twonpem avèk yon lòt moun men non ou pat fè devwa ou se pou nòmal ok. Mesye yo nou gen sa pou defo Lè ke nou avèk yon moun Nou pa janm rann li ere But Lè ke se moman plumen an Nou jis rive sou moun nan vay ki vay ok Nou jis al Al sou fè sèks san karès San lanmou San ti pale ok Pa bliye tou Fi a menm se yon san l gen ok Se gen unikman parèt sou moun nan Ou al manyen l Oh non li pa fè sans. Juste pou pran tan ou pran san ou ok mete fanm nan sou sa jis pou ka rive sou li ok poul konprann ke se yon bagay ou pral fè a ok tout zo l paka yon sèl fason pou pral manyen moun nan nan pran fèb li pa bliye ke Otomatikman ou konn pwen fèb moun nan, moun nan menm wè ou sou fè sèks, se kote ke li konnen ki pwen sansib li a, se la ou pral manyen l. Lè sa lap di ah li pa enterese, fòk ou fèl sipriz tou pou fè bagay yo yon lòt jan, chak jou se pa janm, se pa menm fason an ke wap pede fèl ok, medam yo menm di sipriz, lè map pale de sipriz la, sipriz de fè sèks ok, ou pa sipoze se pwen sansib moun nan, paske se la ke ou konnen. li sansib ou pral manyenl pou sa non li pap fè sans se pou toujou fèl sipriz bal yon lòt ok premye bagay map di se kòman pou mete yon fanm mennaj ou oubyen madanm ou sou sa lè ke wap fè sèks ansanm avèl li pa sou sa wè m pa sou sa cheri pa manyenm pou sa ok kòman pou fèl sou sa kounyela se li ki ap kap ralew pou gou pou sa ok kòman pou metel sou sa. Anvan ke ou pral fè lanmou avèk menaj ou, pa bliye fòk ou byen bwose dan ou, pou manje ti, kòman yo rele bagay sa, ti sirèt pike jis pou bouch ou ka frèch, pou menaj ou anvi bo ou ok, bon paske gen anpil mesye ki renmen bwè, ki renmen fimen tou sa, ou gen fi ki pa renmen pran jan de sant sa yo nan bouch menaj yo, sa pral rann ke lè wap bo menaj ou, ou ka wè menaj ou ap. fè ti rezistans jis pou l pa bo, se jis sa ke w sot bwè a oubyen w sot fimen, sant lan toujou rete nan bouch ou ok, fòk nou fè trè atansyon avèk jan de bagay sa yo ok. Premyèman kisa ki nesesè ankò, avan ke w pral fè yon bon lanmou, yon bon sèks avèk mennaj ou, nou sipoze benyen nou tou de a la, lè nou fin benyen nou pral fre ok, lè sa nou pap santi plis fatig, nap anvi sa ki fè sa ke nou pral fè a. Ok but Pa egzanp si te rive nan ate nan chanm avèk yon fi Fi a diw ah cheri m pa sou sa Epi ou menm ou byen sou sa But Kòman w ka metel sou sa Fason w pral metel sou sa Se lè ke w chita bò kotel la Epi ou vini nan zorey li wap dil de mo touchan ok de mo ki pou ka fè kòl leve chèr de poul ok bon lè sa moun sa wap wè li anvi pale ansanm avèw li sou sa ou pral dil de mo touchan oh cheri m byen anviw poukisa ou pa anvim wap pale avèl wap pranl nan tay dous nou konn bagay mesye ok. But si ke ou unikman rive sou moun nan ou pla ou pousel sou kabann nan oh cheri map voye men non li pa fè sans moun sa kapab jis vle satisfèw ok li aksèpte poul poul jis satisfèw men li menm o fon de li menm sa pa fèl plezi e se bagay ki bèl tou lèw a 2 avèk mennaj ou oubyen madanm ou ok lè li sou sa but sa wap fè a li ba ou bal anvi de sa wap fè a sa rann li ere e sa nou pral fè ap gen anpil sansasyon. Lap gen sans tou men yon bagay ki wap fòse m pa sou sa sa pa fè sans bèl paske ou sot byen satisfè fi sa ok fòk ou pran sanw pran tanw ok pou fè sa ki wap fè a ok epi aprè sa gen mesye jan map di a gen anpil mesye ki pa menm gen atirans banm tou sa non epi m fè video pou sa yo pa janm gade video a epi nap pase wont devan medam yo tou ok bon sa pral depan de kantite tan wap fè sou fi an bon. Li menm tou, paske gen fi tou e pa sèlman mesye yo nan, medam yo tou pa gen bann, yo pa gen adirans tou, gen fi depi w manyen l li vini ok, bon sa pral depann de tan nan fè a, si ke w fon premye pati ok moun nan ka pa ejakile li pa vini sou sa, bon nou ka retounen ankò nan menm premye pwosesis ou te fè yo, byen karese l. byen, bon li deja mouye deja ba Yah fè mouye ankò, byen karese l, byen pran lang, byen pale ansanm avè l jis pou l tounen vin sou sa ankò ok e konsa ou kapab pran san w, pran tan w pou w fè sèks avèk mennaj ou, avèk madanm ou lè sa wè fi sa ap fè twonpe a, li pap ka twonpe w paske lè l kote w ou jis mete l sou sa, li pap janm ka imajine avèk yon lòt moun ok. Ok mesye m swete ke nou te renmen video a but m konnen tou nap dim dezòd men e pa dezòd se jis ke map di nou kòman pou nou jere medam yo mennaj nou madanm nou tout sa ok but si video a te fè nou plezi kite yon like. Kite yon kòmantè pataje ok si ou potko abòne m konseye ou fè sa kounya e nenpòt videyo ou ta renmen m fè pou ou pa bliye kite yon kòmantè nan videyo a jis mwen menm map reponn ou ak yon videyo ok.